Byenvini sou Passion Sport pou tout dènye nouvèl mèkato. Paris Saint Germain ta sanble fè yon gran pa nan dosye Harry Kane lan. Selon laprès anglèz, Nasser Al-Khelaifi ki se prezidan ekip Paris Saint Germain an, te rankontre ak ajan jwè an nou vle pale de Harry Kane pou yo te pale de yon evantyèl transfer. E pou konvenkan entènasyonal anglè a, Paris Saint-Germain pwopoze l yon kontra de senkan plis yon ane an opsyon ak yon salè ki estime a 16 milyon ewo pa sezon. E pou konvenk yon moun tankou Daniel Levy ki se prezidan ekip Tottenham lan, Paris Saint-Germain ta ofri l 100 milyon ewo plis Fabian Ruiz pou kapab lache yon moun tankou Harry Kane. Men gen jounal L'Equipe ki rete trè pesimis nan dosye an e menm fè konnen ke atakan anglè an ta deja chwazi klèb li e se Bayern de Munich ke Harry Kane li menm li ta chwazi pou l al evolye. E gen jounal Bild ki se yon jounal alman ki ale nan menm sans lan tou e menm ajoute ke si Tottenham li menm li pa ta vle vann jwè a ete sa a, ebyen jwè a li menm la fin fè sezon an ak ekip Tottenham lan epi ete pwochen pou jwè a li menm li kapab ale lib anndan ekip Bayern de Munich la. Ann al travèse ann Angletè ann da ekip Manchester United la kote dirijan mankounyen yo ta deja twouve yon akò ak Inter de Milan pou Andre Onana. Selon Matteo Moretto ki se yon jounalis Revelo, gen yon reyinyon ki fèt aprè midi an ann Angletè ant dirijan Inter de Milan yo ak dirijan Manchester United yo pou pale de Andre Onana. E 2 pati yo menm, yo ta sanble jwenn yon akò pou yon montan padon ki depase 55 milyon ewo pou gadyen kamerounè a ki genyen sèlman 27 lane. Donk 2 pati yo menm, yo ta sanble jwenn yon akò la pou kapab genyen sèvis yon moun tankou Andre Onana, Manchester United ap debouse plis ke 55 milyon ewo pou kapab genyen sèvis Andre Onana pou kapab vini ranplase yon moun tankou David de Gea anndan ekip Manchester United lan ki gentan fè valiz li. Toujou dosye Manchester United, dirijan Mancunien yo fikse pri Harry Maguire e yo vle jwe a li menm li pati le plus vite que possible. Harry Maguire ki te rive an ekip Manchester United la an ete 2019, kote United te peye 90 milyon ewo pou te kapab genyen sèvis entènasyonal anglè an, ebyen jwè a li menm li wè li pèdi plas li an ekip Manchester United la. E Ten Hag li menm li ta sanble pa konte sou jwè a ankò. E selon The Sun, Dirijan mankounyen yo fikse pri jwè a a 50 milyon ewo. Ebyen Tottenham 2 dènye semèn yo kite fè foli pou yon moun tankou Harry Maguire, ebyen Tottenham li menm li rale kòl nan dosye Maguire an e pou lenstan poko gen lòt klèb ki vle fè foli pou Harry Maguire, men sa ki sèten Manchester United li menm li fikse pri Harry Maguire pou 50 milyon ewo. Toujou ann Angletè, men fwa sa a ann ekip Manchester City an, kote dirijan Sky's Blues yo menm yo ta rejte yon òf ki soti ann ekip Paris Saint-Germain an pou yon moun tankou Bernardo Silva. Selon Daily Record, Paris Saint-Germain li menm li ta fè yon òf pou yon moun tankou Bernardo Silva Yon òf ke dirijan Manchester City yo menm yo repouse. Jounal la li menm bò kote pa l, li pa mansyone ki òf Paris Saint-Germain li menm li te fè. E ta sanble sa ta mete yon moun tankou Bernardo Silva an kolè kont dirijan Skyz Blues yo paske jwè a li menm li vle kite ekip Manchester City an e li ta renmen al evolye an ekip Paris Saint-Germain an Frans. Malgre enterè 2 peyi Arabi Saoudit ekip FC Barcelone nan pou entènasyonal pòtigè an, mesye a li menm li vle kite ekip ekip Manchester City an pou al evolye anndan ekip Paris Saint-Germain an. Malgre jwè a li menm li sou kontra ak ekip Manchester City an jiskan 2025, men dirijan Sky Blues yo menm yo vle jwè a li menm li pwolonje anndan ekip Manchester City an. Donk sa koz yo pa vle lache jwè a e y ap refize òf pou yon moun tankou Bernardo Silva. Ann travèse ann ekip Chelsea an toujou ann Angletè. Chelsea la sou wout pou l kapab siyen yon moun tankou Moise Caicedo. Selon enfòmasyon The Football Insider, Chelsea prè pou l debouse 94 milyon ewo pou kapab genyen sèvis yon moun tankou Moise Caicedo ki se aktyèl jwè ekip Brighton nan e ki sou kontra jiskan 2027 anndan ekip Brighton nan. Donk Chelsea li menm ki vle ranfòse l la pou kapab al batay pou tit ann Angletè, ebyen li prè pou l debouse 94 milyon ewo pou kapab genyen sèvis yon moun tankou Moise Caicedo. Nap travèse an Espay ann ekip FC Barcelone lan pou n pale w de yon ansyen jwè ekip sila ki ta renmen fè retou li ann ekip FC Barcelone lan pou kapab vini evolye sou zòd yon moun tankou Xavi Hernandez. Gen Thiago Alcantara ki se aktyèl jwè ekip Liverpool ann Angletè kap konnen de moman difisil, Akoz de blesu ak repetisyon, ebyen jwe a li menm li pa kache anvi l pou l ta retounen an ekip FC Barcelone nan pou vin evolye sou zòd yon moun tankou Xavi Hernandez. Jwè a nou konnen ki te fòme nan Masia a e ki te evolye an ekip FC Barcelone nan soti 2006 pou rive 2013 kote l ta pral kite Barcelone pou al evolye an ekip Bayern de Munich lan nan peyi Lalmay. Ebyen jwè a ki se aktyèl jwè ekip Liverpool lan ap konnen dè moman difisil an Angletè akoz dè blesu ke lap konnen. Ebyen jwè a li menm li ta renmen la retounen anndan ekip FC Barcelone lan pou kapab pote kontribisyon pal anndan ekip sila e jwè a li menm li pa kache anvil poul wèl kap jwe sou zòd yon moun tankou Xavi Hernandez ki se ansyen koekipye l anndan ekip FC Barcelone nan e anndan seleksyon espanyòl de foutbòl lan medam mesye. Toujou dosye FC Barcelone, Barcelone jodi an ofisyalize yon moun tankou Inigo Martinez. Jwè a ki rive anndan ekip FC Barcelone nan kòm ajan lib an pwovnans de Athletic Bilbao. Ebyen jwè a siyen yon kontra de 2 zan anndan ekip Barcelone nan avèk yon kloz liberatwa de 400 milyon ewo. Ebyen jwè a li menm li te pale nan mikwo laprès pandan moman ofisyalizasyon sa. Men sa jwè a li menm li te di, Mwen kontan fè pati fanmi Barça a. Mwen pral travay di e pote nati konpetitiv mwen an pou ede ekip la. Mwen pral bay mwen a san pou san pou ekip la. Mwen isit la pou m genyen. Mwen vrèman eksite pou m pote mayo sa a. M ap tann defi sa a ak motivasyon e anvi. Ekip la te byen trete m depi nan kòmansman. Nouvo koyekipye m yo e lòt moun k ap travay nan ekip la montre m ke y ap la pou mwen a chak moman. Mwen kontan rejwenn gran fanmi sa a e pou m pote karaktè mwen. Se konsa yon moun tankou Inigo Martinez li menm li te pale nan mikwo laprès nan moman ke Barcelone li menm li t ap ofisyalize l kòm nouvo jwè ekip FC Barcelone. Toujou ann ekip FC Barcelone nan, Joao Cancelo kapab debake anndan ekip FC Barcelone nan sou fòm de prè. Selon laprès katalàn, pòtigè an ki te prete ak ekip Bayern de Munich lan nan peyi Almay e ki se aktyèl jwè ekip Manchester City an ki sou kontra jiskan 2027, ebyen kapab wè li debake anndan ekip FC Barcelone nan. Yon jwè ke Xavi Hernandez li menm li toujou reve travay avè l, paske se yon jwè ki entelijan taktikman anpil, e nou konnen Guardiola li menm li pa tèlman familyarize l ak yon moun tankou Joao Cancelo, ebyen sa kapab benefik pou yon ekip tankou FC Barcelone. Ebyen laprès katalan li menm afime nou ke Guardiola li menm bò kote pa l pa ta kont yon ide konsa pou jwè a li menm li ta vini anndan ekip FC Barcelone nan sou fòm de prè. Donk Cancelo la sou bon wout pou kapab vini anndan ekip FC Barcelone nan pou vin pote men fò anndan ekip FC Barcelone nan ki gen yon pwoblèm lateral dwa. Nou konnen se Jules Koundé ke yo te depane kòm lateral dwa anndan ekip lan pou sezon ki sot pase an la. N ap travèse anndan ekip Real de Madrid lan kote Real de Madrid li menm li deja gen yon jwè ki blese medam e mesye e jwè sa a se Dani Ceballos ki deja wè li blese e k ap rate presezon an e k ap rate tou kòmansman sezon an pou ekip Real de Madrid lan. Jwè a ki blese nan kwis kapab wè li pa fè presezon ak ekip Real de Madrid la eseye lo Alberto Pereiro ki si jwe a li menm li kapab rate 4 a 5 semèn pou ekip Real de Madrid la sa ki koz jwe a li menm lap rate presezon ke Real de Madrid li menm lap gen poul fè Ozetazini an epi jwe a li menm lap rate kòmansman sezon an pou ekip Real de Madrid la. Toujou an ekip Real de Madrid lan pou n pale w de Aurelien Tchouaméni ke nou te di w Real de Madrid li menm li kapab pa kenbe anndan ekip lan pou sezon 2023, 2024 lan paske lè n gade kantite jwè ekip Real de Madrid la li menm li gen anndan tèren an plis vin jwenn jwè a li menm li anme fòm ebyen Tchouaméni li kapab debake anndan ekip Bayern de Munich lan. Selon defansa santral Bayern de Munich li menm li prè pou l debouse 100 milyon ewo pou kapab genyen sèvis entènasyonal fransè an, nou vle pale de Aurelien Tchouaméni ki te rive anndan ekip Real de Madrid lan sezon dènyè an pwovnans de Monaco pou yon montan de 80 milyon ewo, ebyen Bayern de Munich la li prè pou l debouse 100 milyon ewo pou kapab genyen sèvis entènasyonal fransè an, selon sa Defensa Central li menm li rapòte nou kòm enfòmasyon. Mèsi paske w t ap swiv nou sou Passion Sport. N ap mande w abòne ou menm ki potko fè sa. Pa bliye kontinye pataje videyo yo, pa bliye mete yon like, kòmante anba videyo yo, ban nou avi w sou chak enfòmasyon ke nou ba ou. Ebyen konsa n ap kapab pran le plezi pou n kapab enfòme w chak jou. E pa bliye mete non w ak zòn nan kote wap koute Passion Sport nan kòmantè yo, konsa nap kapab pran plezi poun salye w nan video ke nap gen poun fè trè pwochènman. Nap ba w randevou pou yon lòt sòti sou Passion Sport.